Bonjou, bonswa konpatriyòt ayisyen m yo, kòman nou ye? Lè m di ayisyen, m pale de tout ayisyen ki nan mond la an jeneral. M pa bezwen konnen si w te Brezil, si w te Ajantin, si w te. Etazini Damerik, si w te Kanada, kèlkeswa kote w ye nan mond la depi w se Ayisyen, w se konpatriyòt mwen. M salye w, kèlkeswa kote w ap gade videyo sa. Ebyen pa bliye se Vilsen Lisner ki devan ekran avè w. Ou konprann? Jodi a la a nou ansanm avèk Prezidan Konsyans Sove Ayiti a pou yon lòt bagay. Jodi a sijè ke n genyen, nou pral pale de li, se yon kesyon ke l ye. Kesyon an kisa l ye? Se poukisa? Anpil moun panse lang franse a siperyè ke lang kreyòl la. M panse ou konprann ni la wi. Poukisa anpil moun panse lang franse a siperyè ke lang kreyòl la? Yo panse ke li pi enpòtan. Jodi a nou pral gade ansanm avèk kòdonatè nou an ki se Fede Felix. Koman li abòde kesyon sa. Konprann sa li enpòtan anpil paske wap wè an Ayiti gen kote ou rive si w pa gen 2 grenn mo fransè nan bouch ou monchè yap gade w mal yap gade w mal ebyen rapidman bon mwen prezante kòm te gen nan di non m deja men fò m prezante l kanmenm Fede Felix kòman ou ye? Bon avèk Jezi nou byen tout bagay byen bonswa lemond Bonswa ayisyen, ke Bondye beni nou, pa bliye Bondye, priye maten midi swa, lap pran swen nou.
Ebyen se enpòtan pa bliye m te di w nou avèk Fede Felix kwadonatè konsyans pou sove Ayiti e pa janm bliye sa tou konsyans sove Ayiti Se yon òganizasyon sosyopolitik jèn fanm, jèn gason nan peyi Chili met tèt yo ansanm yo di sa pa ka pase konsa, fòk yo fè yon òganizasyon pou wè ke kote vwa yo ka rive pou wè si yo pa ka chanje sitiyasyon k ap devlope nan peyi Dayiti. Ebyen, pa bliye jodi a nou p ap pale de konsyans, pwojè konsyans genyen, plan konsyans genyen pou 25 an. Men, jodi a nou vle pale poukisa. Anpil moun panse lang franse a enferyè oubyen pi enpòtan ke lang kreyòl la. Ebyen, men fè defèks, avan n ta derape, ou ta, ou pa ta ka di moun yo ki moun, moun kibò w ye, ki kote w soti?
Non, Lesne, jiskaprezan n pa prè pou n di moun yo moun kibò n ye, ki kote n soti. Tou senpleman, nou se Ayisyen, nou soti Ayiti, e n ap viv nan peyi Chili. Ebyen pa pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm anpil moun ap konsa nan lòt video wa gentan konnen ki kote li soti men jodia nap pale de ou kapab wè se lang fransè a epi lang kreyòl la se poukisa lang fransè a enferyè non siperyè ke lang kreyòl la yo bay lang fransè a plis enpòtans ke lang kreyòl la nou pral wè sa ansanm avèk Fede Felix, Fede Felix a ki santiman w pou w al pale de poukisa lang franse a siperyè ke lang kreyòl la anpil moun se sa yo panse? A ki santiman? M santi m fyè, santiman yon santiman bon yon santiman ayisyen, yon santiman total. Kapital. Kapital. Santiman sa fè m raple m mizè zansèt nou yo pase e ki kalite efò yo fè pou yo te envante lang sa a ke jounen jodi a ki fè fyète nasyon ayisyen an. M p ap di nasyon ayisyèn nan non paske m p ap pale fransè. Ou konprann? Paske sa lèd anpil lè w di yon nasyon Epi dèyè yon nasyon met ayisyèn. Si dèyè nasyon tap gen ayisyèn li pa ta dwe yon. Sa vle di ou fon fot. Ou wè sa m di w la li tap yn nasyon ou wè sa m di w la. Pa gen pwoblèm n ap kontinye.
Nòmalman nou ta dwe gade fètilite lang nou an. Enpòtans li. M ap bwè papa m pa konn si w ap bwè mwen m ap bwè mwen menm. Non pa gen pwoblèm.
Bwè an se nòmal. Mèsi.
Ya, an m kontinye w la. Ki sa k pase?
Mwen pa pral fè istorisite de eta nou, kòman nou fè rive Ayiti. Petèt yon lòt lè, si w envite mwen, nou ka toujou fè sa. Trè byen, pa gen pwoblèm. Men, lang sa ki rele lang ayisyen an, ou konnen zansèt nou yo, bon, Sa ka rive pa erè epi pi devan tou na konnen ki kote yo te jwenn non an yo bal. Eske se Ayisyen ki bay non kreyòl la? Mwen e sak fè m swete tout moun konnen ke lang ou pale a l rele Ayisyen paske se lang pwòp pa w li ye, se zansèt ou ki te prepare l ki te pou ou, li pa ka pote non oken lòt non si se pa yon lòt peyi ki te bay nesans a lang sa. Lang sa, se li menm ki ba nou kapasite jodi an pou nou sa nou ye an. Si nou pa t gen lang sa, nou pa t ap ka kwape lame fransèz lan. Nou pa t ap ka. Lame fransè oubyen lame fransèz? Lame fransè a, eskize. Nou pa t ap ka kwape lame fransè a. Poukisa? Nan epòk lan se lame Napoleyon an ki te pi pwisan nan tout mond lan. Pou nou ka konplote kont yo, nou oblije envante pwòp lang pa nou. Paske nan epòk lan, si m sot Kongo m sanm avèk ou, m pale menm lang avèk ou, ebyen lè yo rive nan koloni an, Yo oblije separe m avèk ou pou nou pa kominike. Pase kominikasyon se yon bagay ki genyen anpil valè. Yo pa vle nou al kominike pou n pa fè gwo aksyon. Sa vle di yo pa t egare. Kounye a ki sa k pase? Nan sitiyasyon zansèt nou rive an, yo oblije envante pwòp lang pa yo e se pwòp lang sa a ki ta pral ba yo aksè pou yo fè mawonaj, yo kominike, yo al kòmanse pwazone sous dlo blan yo t ap fonksyone, yo kòmanse fè yon pakèt bagay. A vle di, tout sa ki fèt lan se avèk lang sa a ki se lang ayisyen an. Men, lè w di lang ayisyen, bon mwen fè rektifikasyon pou moun k ap gade m yo, Lang ayisyen an sa se nan plan konsyans genyen pou Ayiti. Kòmsi lang ke nou rele lang kreyòl la, nou pa ka gen yon lang ke nou rele lang kreyòl, l ap pote non nou, enben nou rele li lang ayisyen. Lè w wè kòdonatè a ap pale di ou lang ayisyen, se lang kreyòl la ke li bay non sa ki rele lang ayisyen selon plan ki nan ajannda Òganizasyon sa ki se Konsyans pou sove Ayiti. Se yon sifikasyon. Ya, ann kontinye. Wi. A vre di, nou pa ta ka fè pwòp lang nou epi n ba l yon lòt non. Se Ayisyen nou ye. Wi.
Men pa bliye, kesyon an se, poukisa anpil moun panse lang franse a pi enpòtan oubyen siperyè ke lang kreyòl la? Non, m ap rive la wi, men si m t ap reponn brèf kòm m wè w yon ti jan prese, se moun ki panse lang fransè a siperyè a lang ayisyen an, se de moun ki alenvès, moun ki devan dèyè. Ou konn Ayiti sanble yon mond apa, sa vle di se yon nasyon ki devan dèyè, m ta di moun k ap dirije yo, menm pwòp tèt yo, yo pa ka dirije. Bon! M pap rive jiske la paske nan lè yo la m pa nan politik pou m pa nan tripotay. Men w twouve sa lèd, moun nan pa ka dirije fwaye l, l al dirije yon nasyon k gen yon pil fwaye, ki gen yon nenpòt 11 milyon fwaye. A vle di w wè, ou wè nou s on nasyon k devan dèyè. Gen pwofesè k ap kouche elèv lekòl yo e yo bezwen al nan palman. Ayiti ou ou ta mande kisa yo pral chache. Si wap fè gaspiyay sa nan yon nasyon ou ou bezwen al nan palman ou di nenpòt vye koze k sot nan bouch ou e ou bezwen dirije yon nasyon. Ou pran pitit ou madanm ou voye yo al nan lòt peyi tèlman ou pa renmen peyi a e ou vle vin gagote anndan peyi a. Avle di nou son nasyon ki alanvè. Nòmalman moun ki panse franse a siperyè a lang ayisyen an, se paske bon sans yo kite yo. Yo ta dwe ankadre lang ayisyen nou an ke yo te rele kreyòl aktyèlman la ki dwe rele ayisyen. An n pale. Franse mete nou nan chèn, yo mennen nou vini nan koloni an, yo te rele koloni a lepòk koloni sendomeng. Nou menm zansèt nou yo wè l pa bon yo kwape fransè yo. Lè yo fin fè nou pase kout mizè nou yo tiye nou. Yo mete nou kanpe tou vivan nan twou. Yo fèmen nou a yon valè tè nan twou a epi rès kò nou deyò epi yo mete siwo sou tèt nou pou foumi ap manje nou. Epi kounye an zansèt nou twouve bagay lan pa bon.

Avèk lang ayisyen an yo kwape franse. Ebyen, si m itilize lang ayisyen an m kwape franse, ebyen m pa ka itilize menm lang franse sa pou m blasfème lang ayisyen an. Sa s on mal nou fè zansèt nou yo. Se, bon, nou kamonfle zansèt yo. Kòman, kòman nou santi nou etanke moun? Eske, anpil fwa m mande, eske nou moun vre? Imajine, Mesye Lesner, Nou fin gen bèl ti lang nou sa avè lang lan. Lang lan fè mezi moun nan mond lan ba nou respè nou. Lang sa fè n al retire Venezyela anba grif. dominatè, nèg kap maltrete moun. Lang sa fè ayisyen se manman libète nan tout mond lan. Chak kote ayisyen konnen gen kolonizasyon, chak kote ayisyen konnen yap fè moun pase mizè, moun nan esklav, ayisyen di bon, m mèt mouri. M pral libere tèl nasyon. Nou nou fè sa pou Kiba, nou nou ede Kiba, nou ede. Bon, sitou nan Amerik lan la nou ede tout moun. Ata Israyèl ki nasyon lontan w panse k te nasyon n pa t ko janm endepandan, nou menm n ale nou ba yo endepandans, nou vote pou yo nan gran kongrè Se nou k te dènye vote, se nou menm a ou konnen nou pa janm fin prezan paske bagay yo pa janm fin ok pou nou, nou rive an dènye nan kongrè a nou vote, nou fè nasyon, nou fè Israël vin yon nasyon. A vle di, se lang lan k ba nou tout valè sa yo. Kounya. Selon ou menm, ou wè ke lang fransè a. An oken ka, li pa ka siperyè ke lang kreyòl la. Non sèlman n pa ka siperyè, se pa yon lang pou n te konsidere tankou lang. Lang franse a se lang pou nou, lè nou pral wè bèt nan raje pou nou te itilize. Epi tou gon lòt erè moun fè tou. Afè lè m ap pale franse, moun nan di m fè fot. Lang pa gen fè fot ladann lè w ap aprann li. Sa l ye la a?
Gen koze. Non monchè, si yon lang w ap aprann ou pa gen fot ladan l, ou lage l. Sa, sa enpòtan. Lang pa gen fè fot ladan l. Bon, mwen menm lè m ap pale. Kòman, men talè, talè, men kòman ou eksplike sa? Ou di lang pa gen, pase imajine w, imajine w peyi Dayiti, si w ap pale franse, ou pa ranje ti bouch ou byen papa, moun ap ri w. Ou wè gwo koze w ap di? Pa gen kenn moun ki pale ayisyen an an Ayiti, yo ri. Nòmalman. Yo pa ri pou ki sa? M pral ba w rezon. Men, men, gen kote ou rive tou, si w pale kreyòl, yo gade w mal. Yo gade w mal. Moun ki gade w mal la, ou mèt chèche yon non ou ba li. Yon non, m pap di ki non paske pou yo pa di m yon ti jan frekan. Men w mèt chèche yon non, moun sa pèdi bon sans. Men, m pral di w yon bagay la. Ou wè Ayiti? Sa se sa se reyalite peyi a map pale. Si w ta gen yon lekòl, ou pa kòm si ou pa moutre ou pa moutre anndan lekòl kòm si ou baze sou lang fransè a depi timoun wè timoun nan yo pa bon nan matematik. Li va pa bon nan sans sosyal. Mwen te wè ti franse lan bouch li. On pakèt moun, lè m di m ta di gwo moun, moun ki gen lajan nan men yo. Yo konsidere lekòl sa a kòm gwo lekòl paske timoun nan pale franse. Men lè l pa bon nan matematik, men piske l pale franse, yo di lekòl sa a, se yon gwo lekòl rama. Nou se yon nasyon prèske pa egziste. Se tèlman franse te fè bon bagay pou nou. Lè yo te anchennen nou sot an Afrik Yo lage nou nan koloni an lè yo t ap vide siwo sou tèt nou pou foumi manje nou tou vivan. Sa vle di li te fè yon bon bagay pou nou. E sa k fè n apresye lang yo a konsa. Sa ke ou estime ke lang fransè a pa siperyè ke lang kreyòl la? Bon,
non, nòmalman li pa siperyè. Men, yon lang ret yon lang. Sa e lang ayisyen li ye. Epitou ki kote an Ayiti yo pale fransè? Ou ka bonm on zòn? Ou konnen an Ayiti yo pale fransè? Non men m pa ka ba ou on zòn paske la lwa peyi nou di nou ou byen konstitisyon peyi nou di nou, nou gen 2 lang ofisyèl. Mwen e sa e sa e sa m aprann nou gen 2 lang ofisyèl se kreyòl epi m ka di fransè epi kreyòl m pa konn sa k avan m pa sonje sa k avan. Kite m lè w pale de konstitisyon kite m di w on bagay. Konstitisyon se manman mè Se alò, se, se manman yon nasyon. Ok.
Men kons, anndan konstitisyon an tou ou jwenn, ee, gid pou nasyon an avanse. Wè, wè, wè, wè, wè, tande. Ou panse, ou panse, ou panse Ayiti gen konstitisyon? Ayiti gen konstitisyon, lwa k anndan l yo se pou lè moun nan ap ranmase goud pou l konvèti l an dola pou l voye bay pitit li e, Ozetazini nan fakilte. Men w konn bagay la grav anpil. L ap konvèti goud an dola ameriken pou l voye bay pitit li ak madanm ni pandan l ap pwemenen kouche jèn pitit fi moun nan peyi a. Gad yon seri de moun, èske yo egziste vre? Pa bliye ou menm k ap gade nou, li enpòtan, li enpòtan, li enpòtan pou, pou, pou kòmante, ou konprann, pou ou kapab di sa w panse tou, li enpòtan. Ou konprann, nou salye tout konpatriyòt ayisyen nou, kèlkeswa kote w ye nan mond la, monchè, gwo kout chapo pou ou, ou konprann, nou fòme anpil, nou konn sa, menm lè peyi nou ekspilse nou, Wè map di ekspilse epoutan eske m ta dwe di ekspilse? Peyi a e non. Chèche mo ayisyen an pou w bay. Peyi a kouri dèyè nou. Peyi a kouri dèyè nou. Yo mete nou deyò. Trè byen. E gon kounye a gon bagay la. Ou vin gade gen tèm ou itilize an kreyòl. Ayisyen ap di w entèl pa fòme, entèl pa gen edikasyon familyal, entèl imoral poutèt on tèm ou itilize oubyen on mo ou itilize. Poutan, m ap ba w, m ap ba w wi. Poutan menm mo sa a ou di an kreyòl la moun di w imoral la, ou ta pran mo sa a ou trad. Ou tradwi l. M di tra, tradwi oubyen tradi? Tradi.
Non, e sa. Ou tradi, ou tradi. Menm mo ou te jwenn la ou te an franse, yo konsidere ou kòm moun ki fòme kòm yon entelektyèl nan peyi a. Pa egzanp, si m ta kapab di. Nan, nan eskize m wi, son, son, son, son, m ap mete sa antre parantèz. Antre parantèz ou ta di konsa, sa nan, sa nan, nan labib tou. Ou di konsa. Malpwòpte! Ou ta ap preche yon legliz de malpwòpte, malgre l nan Labib, moun ap di konsa, non, nèg sa a pa konn pale, gad kòman l lage bouch li. Men si w di, Malpwoprete! Yo dakò avè w. Èske w konprann? Yo dakò avè w. Men kisa w ka di la? Gen lòt mo toujou wi ke m pa di. M ta gen dwa pran egzanp tou, ta di konsa, K au carré! Tout moun k al lekòl la konprann lè m di K au carré ki sa m vle di. Ou konprann? Y ap di, non, gad kòman sa misye ap di nan televizyon la, non, misye pa, misye pa digne, misye pa à la hauteur. Poutan, si m di matière fécale, y ap bat bravo. A, nèg sa konn pale, nèg sa fòme! Non, men, nou pa pral di moun yo bon bagay. Lè w di matière fécale la kounye a, si se devan Franse ou di l oubyen si se an Frans, Eske yo gon lòt mo an Frans yo ta pral di mo sa twò règ di yon lòt pito. Pase mwen m nan yon peyi espanofòn lè ke mwen lage mo tankou matyè fekal ou di a m lage l nan vrè mo espanyòl lan ki se myèlda oubyen yo itilize l kaka tou. Ok.
Sa m pa t vle di l ou di l. Non mwen pat vle di e kòman fè lèm di. E pa mwen dil non.
Wi men lèm dil nan lang lan tou yo pa dim dil gwo mo non. Kòman fè pa gwo mo. Menm nou se ayisyen. Non se paske yo pa pale lòt lang yo bon. Janm ta di sa m pa wè janm te ka di sa. Men men detay sa lap mande yon lòt deba. Lap mande yon lòt deba. Ann ale. Eske kounye an eseye gade. Konesans se nan yon lang li rete. Alò, èske konesans se anndan franse a l rete? Mwen e sa m ta renmen konnen. Èske konesans se anndan franse a l rete? W ap pale de konesans. Bon, mwen menm, mwen menm, e bon, m panse ke e Ayisyen w ye, ou konn tout bagay. Se ke depi franse w nan tèt bouch ou, yo konsidere w kòm moun ki gen konesans. Wi, nou ye sou menm kote an. A, ok, ya, an n ale. Se poutèt sa, Konsyans Sove Ayiti mande se pou liv timoun yo fèt an kreyòl. A vle di nan lang ayisyen. Se gwo koze w ap di la wi.
Non, ou pa ka pou yon timoun li pa menm byen manje nan tout peyi, nan tout peyi kòm ou wè l, ou pa wè son sèl lang moun yo pale, èske yo pa gen konesans? Sa w di m la a, Chili konbyen lang yo pale? An Frans konbyen lang yo pale? Etazini konbyen lang yo pale? Men Kanada pale 2, kisa wap di? Non Kanada, bon ou wè kote ou di Kanada pale 2 a, Kanada pa pale 2. E sa w pat ko konnen, gon pati ki pale fransè, yon pati pale anglè. An sa vle di ke tout, tout lè, tout, m ta di tout lè kanadyen, tout kanadyen yo. Pa gen anyen ki di sa non, tout Kanadyen pa pale 2 lang non. Bon, sa k nan zòn Kebèk yo, yo pale franse, men sa k nan zòn kapital tankou Ottawa yo, yo pale angle, pa gen anyen ki di yo pale tou 2 lang yo. Konsa tou, sa ka rive yo pale l men li pa obligatwa. Ann serye. Men Ayiti menm, depi ou pa pale franse, yo konsidere w kòm moun ki pa al lekòl, ki pa fòme. Alò, nou pa rive kote di yo pa, gen peyi, nou konnen gen peyi ki pale plizyè lang, m pa rive jiske la non. Men m vle di w peyi k pale yon sèl lang yo, yo avanse se pa nan 2 lang sekrè a ye, se sa m tou senpleman m vle di. Men èske w panse ke 2 lang sa tou ke nou menm Ayisyen gen èske l kokobe nou nan yon sans?
Li pa ta kokobe nou non. Paske li mete yon prejije wi, depi w pa pale fransè kòmsi yo konsidere w kòm moun ki pa gen konesans, ki pa fòme, etc. Fòmasyon pou nou fè pou moun yo, li pa kokobe li ta kokobe nou sof ke Lang ayisyen nou an dwe primòdyal, li dwe siperyè ke lòt lang lan. Lang franse a e bagay pou nou te aprann pandan nou nan tout aktivite nou men lang ayisyen an. Pou fantezi ou ta dwe aprann sa? Pou fantezi.
Lang ayisyen an ta dwe obligatwa pou yo pale nan tout biwo leta. E se sa konsyans vle li menm. Kesyon m pa pale fransè m rive nan lopital yo pa yo pa konprann mwen byen an, m rive nan yon biwo leta yo pa konprann mwen byen an, sa pa sa pa enpòtan. Ann tounen sou konesans lan. Pou konesans lan. Mwen menm m ret kwè lè w pale fransè w vin pi sòt. Sitou pou Ayiti. Depi Ayisyen pale franse, li toujou pre pou l fè dappiyanp. Ou pa wè, zansèt nou yo pa t pale franse, okontrè yo envante pwòp lang pa yo. E pou bagay sa yo fè? Yo retire tèt yo nan esklavaj. Ou pa wè moun sa yo menm vini yo dwe franse k pi bon epi y antre nan esklavaj. Men kounya, gon bagay tou wi.
Yo esklav mantalman. M konn, menm m konn ap fè eksperyans la, menm lè m ap pale kreyòl. Kòmsi m tou jwenn kòmsi gen mo ki lèd pa tann gwo mo pa yo wè yo ta di jezi menm li m ap li nan liv kreyòl m wè jezi m gen enpresyon di jezu men la di jezi jezi ou wè l lèd men kisa w panse jezi an se li k pi bèl ke jezu an. Jezi. Jezi a li k pi bèl. Kisa k fè w konnin li bèl? Ok.
Se fason w panse l lan, se paske w konn franse a, kòman fè moun ki pa konnin l lan, li di l byen, li wè l bèl? Sa vle di se sa w okipe espri w avè l lan ki gaye espri w, li fini avèk ou. Alò, ou ta di, yon bèl ti lang ayisyen ki fè valè tout ayisyen. Yon lang ki al libere moun ki pale bèl lang. Yon lang ki met do franse atè. Kounya nou kenbe fransè pou paske bon sans nou kite nou. Ay lang ayisyen an avè lang chinwa pale a, sak pi bèl? Wi ann serye sak pi bèl? Bon!
Sa se gwo koze, sa se gwo koze. Ou gen yon bèl lang! Ki se lang ayisyen an. Di kreyòl. Sèl lè w ap di lang ayisyen ou ta dwe di di kreyòl. Bon, kòm yo poko abitye a lang ayisyen an, nou ka di, e pa. Men, ee, tande, ee, poukisa ou vini avèk, ee, sa a? Lang ayisyen an, li, ou vle retire lang kreyòl la, ou mete lang la, lang ayisyen an? Non, paske.
Tou brèf, wi, tou brèf, tou brèf, fayè pa nan sa nou ye. Paske se an Ayiti l pran nesans, se pwòp lang pa nou n ye, l pa pran nesans nan lòt peyi, l pa ka pot non. Kòm kreyòl la pa non lòt peyi, men n pa ka pot on lòt non, n dwe pot non pa nou. Sa vle di tout peyi komsi gen yon lang ki pwop avek yo menm? Wi, non depil pran nesans nan peyi al pat kolonize, pa egzanp chili se espanyòl yo ye sak fè wè yo pale espanyòl.
Brezil depi wè brezil pale pòtigè ou tou wè li gen rapò a pòtigè. Men nou menm lang nou an pa gen rapò avè lòt lang, li pot non pa nou. Ayisyen.
Se bon, se bon. E menm jan menm si w tap di kreyòl fò w ta di kreyòl ayisyen. A vle di wè e te toujou ayisyen men nou pat rann kont sa. Depi w gen kesyon poze l, poze l. Ou konprann? Pa gen pwoblèm. Sa ke m panse ke nan kòmantè w ap fè, m panse ke w ap poze kesyon ke w vle poze a, e m panse ke n ap tande kesyon yo e m panse ke w ap jwenn repons yo. M panse sa li enpòtan anpil. Sèke tout entènot la kap. kap tande nou, m panse ke li enpòtan pou kite kòmantè ou konprann anba videyo a li enpòtan anpil an fransè ou ta di iltra enpòtan ou konprann se konsa pa bliye nan se te kesyon sa ke n tap eseye debat poukisa anpil moun panse lang fransè a siperyè e kreyòl map pale siperyè ke lang kreyòl la yo menm panse ke li pi enpòtan Paske wap wè an Ayiti, gen yon mo ke yo a di an kreyòl, yo di ke w pa fòme, ou pa moun k al lekòl, yo mete yo hors de sosyete a. Ou konprann? Poutan, menm mo sa a ou di l an franse, yo konsidere w kòm moun fòme, kòm moun, ou konprann, ki gen moral yo wo, eksetera, eksetera, kòm gwo toryan. Ou konprann? Se ke se nan sa ke n ye, se avèk Fede Felix k ap montre w ke A plis B pa gen rezon pou yo bay franse a plis valè ke lang kreyòl la. E lang ki ta pou gen plis enpòtans la, se lang kreyòl la. Ou te di w bay talè a, an rete sou li, ou di tout liv Ayiti ta dwe fèt an kreyòl. Èske w konn yon bagay konsa? Non, se jis pou n soulaje espri timoun yo. Nou pa ka wonfle timoun yo avèk chaplèt, di yo pou yo aprann yon bagay yo, manman yo pa pale lang lan. Papa yo pa pale l, yo pa reflechi nan lang lan, epi se nan lang nou vle yo aprann. E ou menm ki ta, ki swadizan di w pale lang lan, se peyi yo pran, ou itilize lang lan, depi w wè y ap vòlè yo konn tout tèm nan franse a pou yo itilize. Pou yo fè dappiyanp sou lajan peyi a. E, alò, kot, sa franse w la te janm itil? Bon franse w la e pou vòlè afè moun monchè. E, e la pwoblèm nan ye a wi. Ou. Ou te dwe, e sa fè w wè nou bon sans nou pa sou nou sitou nèg politik yo pa wè yo gen konesans vre, konesans la pa rete nan fransè kòman fè nèg politik yo pa ka ranyon yon peyi tandike yo pale fransè kòman w konprann sa sa fransè yo a itil yo la fransè pou kraze yon peyi Bon!
Eeuh gen koze, koze yo anpil, koze yo anpil. Humm gen anpil bagay ke nou ta dwe, nou ta dwe pale la, men malerezman lè a ap kouri. Ou konprann? Sitou kesyon bagay liv sa ki ta dwe ekri. M panse ke pou, kòmsi jan m wè w ap pale a kòmsi ou gen yon volonte pou ke kreyòl la ta, ta pase anlè lang franse a. Men m wè yon bagay, m pa di li enposib, Men kap difisil anpil kòmsi m santi ki moun yo gentan marye avèk 2 lang la yo gentan marye kòmsi fransè a siperyè lang kreyòl la pagen m pral bon ou m pral di w bagay wap wè nan egzamen leta wap wè on elèv lèl pral nan an nevyèm ane oubyen elèv te gen sètifika tou kounya pa genyen l men an nevyèm ane wap wè timoun nan ap bat tèt li kraze tèt li ou konprann poul fon tèt 2 pou fransè pagen sou 300 l ye. Poutan kreyòl la sou 200. Mòp sou avè m, mòp sou avè m. Kòmsi kreyòl la sou 200 e franse a sou 300. Kòmsi l ap bat pou l. Depi yo yo vin mande ou fè tè 2 pou matematik, ou fè tè 2 pou franse, w ale. Kounye a li oblije ap kraze. Bon moun yo menm konn kopye e, e, e, kòman rele sa, e, pwodiksyon ekri. Ekri m ap pale, e pa pwodiksyon ekrit. Se pwodiksyon ekri. Yo menm kopye l nan ti fè ba yo pa ka fè l pou kont yo, yo oblije kopye l. Eye pou yal bay nèg zame. Ou konprann pou kont moun. Men men eske sa sa koz yo vin pi fò, yo pi fò ke peyi k pale yon sèl lang yo kounya? Eske timoun lakay ou panse yo pi fò ke peyi k pale yon sèl lang lan daprè ou menm? Daprè mwen menm se kraze sèvo, se gaspiye yo gaspiye timoun yo. Pase tout moun pa gen menm kapasite. Gen moun deyil pa gen kapasite pou l aprann fransè, lòt la trete l egare. Ou menm ki trete l egare, ou pi egare pase l? Bondye voye l nan yon sans. Li pa gen kapasite. Gen bagay li ka fè ou menm ou pa ka fè. Men e ou di l egare. Ou menm ou pi egare. Bravo. Chak moun bon nan bagay pa w. Bravo sou kesyon la.
Yon ti jan biza. Di m non, an ale.
Kesyon, Èske ou poko, lè w te lekòl, èske pwofesè poko janm wonfle w? E bon, e bon, kou la ap pale. Wonfle. Èske pwofesè poko janm wonfle w? Pou on vèb, swa ke vèb èt oubyen vèb avwa, ke ou pa konnen. Sa di vèb, vle di vèb èt, vèb avwa an fransè. Wonfle w. M te, m te bon nan vèb mwen. M te bon nan vèb mwen anpil. Ok. Men ou pa t ko wè sa te rive lòt elèv la. Wi, sa te rive, sa konn rive lòt elèv. Men yo konn wonfle m pou lòt bagay, men, e, e pou.
Epoutan, epoutan ou wè kreyòl la lòt jan neglije. Èske w pa swiv sa? Epi e pou kreyòl la l te, yo te dwe kale m? Pase e kreyòl m pale. Hein? Ou wè jan bagay la dwòl? E sa w, sa w pa pale a, m te ka al pale fransè lè m gen, lè m bon sans mwen sou mwen, lè m santi m alèz. Men m pa t dwe, li pa t dwe, wi lè m vle, li pa t dwe yon obligasyon. Pase manman m pa pale l, papa m pa pale l. Menm pwofesè sa k ap ofri timoun pou vèb la, li pa pale fransè vre non. Ki bon sa? Men kòman w fè di l pa pale fransè? Ah!
Gen bagay, gen bagay e konnen pou ta chèche konnen n tande. Lè, lè nèg la pran w li di w tan fot, tan dik, nan dikte l di w tan fot, tan kout baton, poutan li pa remèsye w pou kantite sa w fè ki, ou pa, ki bon yo tandi ke ou pa menm pale lang lan. Sa e lontan lontan, w ap pale la. Ou wè sa k pase a?
A e di, se abi, abi. Men kounye a edikasyon li pote li se yon, se yon lòt bagay kounye a, ou konprann? E abi.
Ou konprann? Alò, pou nou konkli, kòm lè a deja prale. Non, tande, men, w ap wè tou, menm, menm, menm, menm, menm sa tou, menm vèb èt la y ap bat ou pou li a, paske ou pa konnen l nan, men yo pa montre w tou vèb èt la pou yo tradui l an kreyòl pou ou non. Ki, bon, yo menm yo. E sa k fè m di w yo pa pale lang lan wi. E, lè w aprann yon bagay pakè, e pa konnen w konnen l pou sa non. Konesans rete konesans. Ou tande? Anfen nou gendwa ap di bagay la mil fwa, tankou lò yo di timoun yo, Christophe Colon était né à Jenneville, tètètè. Oh, depa gen.
Timoun yo konn sa sa vle di? Al mande yo ki bò Christophe Colon te fèt wa wè sa yap di. Men pwofesè a, pwofesè a li eksplike yo. Ki al eksplike yo a? Wi, pwofesè a bay eksplikasyon yo. Ah, lè pwofesè a ba w yon pakè wal bat li ba w eksplikasyon? Non men anvan yo ba w leson an. Gen kèk pwofesè ki gen bon sans li eksplike w bagay la. Ou wè moun ki ap esplike w li a menm si w pa konn pa kè a depi w konprann sa l di w lan an kreyòl li santi l satisfè. Men moun ki pa p esplike w la e lè l ba w kèk kout makak li santi l fyè. Bon, antoulèka,
fò n tèmine, fò n tèmine. M panse li te enpòtan anpil pou n te pou n te abòne e. kesyon sa ansanm pou nou te pale, pou nou te pataje ide nou sou li. M panse ke ou menm tou lè w ap gade videyo a m panse ke sa ap enterese w tou, w ap kite kòmantè. Epi tou si w poko abòne ou kapab abòne, ou konprann, se lajenès li ye tonton. Non men fò w di moun yo tou si yo enterese paske gen bagay nou pa ka lage chak pou nou pale nou oblije a apre fò w di yo abòne paske gen yon kantite abòne pou l genyen. Yes trè byen epi tou apotan tou fè atik nou sou Facebook paske nou pral live. Wi. Gen yon kantite abòne pou n genyen pou yo ba nou aksè pou n fè sa n ap fè. Men m pa wè kachne w non. Fò w di moun yo nan moman la. Non m gen pa m nan pale.
E kachne l ye papa. Kachne. Kachne l ye tonton. Kachne papa. Kachne l ye tonton. Men fò m di w byen. Se pa tachne non papa. Hein? Se gras Bondye ou konprann? Non se gras Bondye men ou oblije respekte l. Wi ou konprann ou fò respekte paske otorite yo yo vye de Dye. Otorite yo tou tachne papa, tachne lye a e kowona pa nan ran sa ou konprann? Ebyen nou byen kontan mwen m byen kontan. Ki dènye mo ki dènye mo ki dènye mo. Bon m salye moun yo sof ke mwen di nou e konesans se bon sans. Konesans se pa nan lang li rete. Nèg la ka konn anpil lang, ba l peyi a la l chavire l bouch anba ba w. Konesans la se nan bon sans li ye e pa nan lang. Otrefwa m kwaze yon patnè m di l a, epa politisyen ayisyen yo yon pyès pa gen konesans. Nèg la di m non genyen k pale fransè. M manke endispoze sou kot nèg la. Pale franse pa ganyen a wa konesans. Konesans ret konesans. Mezanmi se te plezi wi la. Antouka, ba yo anpil men nou pa ka rete twòp. Detaj yo tou enterese. Abòne, fè zanmi w yo abòne pou nou avanse. Bondye beni nou, pataje live nou epi bat bravo tande pou lajenès kap fè yon gwo travay.